Yow saw konnen Angel la menn? Map prese pou mal gade ti komik kreyòl BK menn m pral abòne e sa map di m pral di fanatik yo abòne ak ti komik kreyòl BK paske kap travay yon bèl feyton. Se vre menn Mwen pat konn sa non menn lap epotan wi Sak pase menn M ka al avèw Non monchè m pa bezwen al avèw m gen telefòn mwen Chak moun ap fè menm jan avèm Nou pral sou youtube pou nal abòne Kòman chanèl la rele dim non menn m pa sonje non chanèl la non. Yow chanel la rele ti komik kreyol BK map travay yon bel feyton pou nou lage sou li la bos mwen menm mpral abone kom profesè blakenson maladwa ap travay yon bel feyton poul lage sou li bos mwen menm mal abone poum al griyen danm se sam ka fè e griyen dan hihihihi. Se vre menn, tkomik kreyol BK menn, ap e pa gen show non m pral abòne, mezanmi fè menm jan avèm, tout moun ki gen telefòn android ki tonbe sou chanèl sa pa bliye abòne e ou menm ki tonbe sou li sou facebook rale telefòn ou tape tkomik kreyol BK sou youtube nan ba de rechèch la sa w tande ou pral griyen dan E lap bay plezi tou wi. Yon bèl feyton krèy nan lakou manman yn pral gen koze pral gen bagay krèy nan lakou manman se gro bagay abi aabòne wi mezanmi abòne. Gad kijan misye entèlijan! Epa sam pa diw non feyton an gentan konnenl. Kiyès ki te diw li krèy nan lakou manman se yon bèl feyton profesè blakenson maladwa ekri wi baz li pral lagel yon bèl feyton ou pral griyen dan nèt papa mwen menm banm fè prese mal abòne guys se fèl menm jan nou pral fèl la youn di lòt krèy nan lakou manman son bèl feyton blakenson konpetan pral lage woy sam di la blakenson konpetan blakenson maladwa Profesè nou pral lage sa nap tann pou n al abòne avèk ti komik kreyòl BK sa nap tann mwen menm m abòne deja wi krèy nan lakou manman se pi gwo feyton ti komik ki pral egziste sou youtube la mezanmi abòne. Yo, anvi babas, sak pase non? M pral patisipe nan krèy nèt, krèy nan lakou manman, m pa ka pa jwe non, sa w panse? Krèy nan lakou manman, m pral fè medam yo, m pral fè krèy, krèy krèy krèy, krèy sou krèy, krèy pase krèy, krèy krèy krèy, se krèy nan lakou manman, manman w pa bezwen kriye non paske n pral fè krèy nan lakou la ok. Woyy sa misye gen la e pa sanble a yon moun fou menn krèy krèy krèy wap jwe nan krèy nan lakou manman mwen rete krèy krèy mwen menm map jwe nan krèy nan lakou manman mwen gentan gen 10 fanm poum fè krèy sak pase m pral fè yo byen pase e pè a ap la wi pè ap la wi pè ki te lekòl la ki te dil pa konn nonl lan lap la pè ap la frè. Yow papa ou fèm fè tròp tan la ui bòs nan pale pale sa m tnde pou wap gen 10 krèy bon m diw sa map di la 10 krèy wap gen 10 fanm maye nan ou menm mwen m nan krèy nan lakou manman m deja patisipe nan krèy nan lakou manman m pral fè krèy manman m pral kriye manman m pral met dlo nan je manman m diw pa fè jalou de Kò granmoun nan ap la ki granmoun sa granmoun tèt two gòj ki gen yon moustach kannèl la jan granmoun sa fawouchè lap nan krèy eske granmoun sa djanm granmoun sa pa gason non frè anbyen pale papa anpi tou guys map tann nou abòne enpi tou fè menm jan avèk nou al abòne avèk ti komik kreyòl BK orevwa babay abyento tann feyton an sou chanèl la. Krèy nan lakou manman se non feyton an sa ok guys.
Bonjour bonswa guys sa pral depan de lè nap gade video sa mezanmi map travay pou nou e map pote bon ti bagay pou nou pa okipem menm lè nou wèm poko lage anyen k enteresan se abòne Nou pral griyen dan, objektif chanèl la se poul fè nou griyen dan, rete la pou n ka griyen dan. Abòne avèk ti komik kreyòl BK kap fè bagay, ki pral fè bagay, kap lage bagay nan men nou. Pa bliye abòne mezanmi guys.